Bagay la pa t nan sans kanal. Pa egzanp, yon bagay ki klè, lè w moute sou entènèt la, w ap wè anpil moun k ap di w, A, Vinicius, bèl sezon, se dezyèm meyè bitè, dèyè Harry Kane. Sa se yon fè! Sa e pou manti. Men goal garbage. Wi wi. Paske lot lan li menm. Lel tap fe goal ke moun te di li tap fe goal li tap fe goal la. Real Madrid gon yon moman Real Madrid te lidè nan chanpyona. Sa di nan premye pati sezon an.
Ya li te lidè.
Kounya goal Vinicius yo ke fanatik ap rele anmreyy. Se 2 goal kote ke chanpyona fini. Goal sa yo yo itil Vinicius men yo pa itil Real anyen. Anyen yo pa itil Real. Yo itil jwè lan, sou le plan statistik jwè lan li menm li rete nan standa kantite gòl ke l t ap fè. Men an kèlke sòt, ni gòl Mbappé yo, ni gòl Vinicius yo, yo youn pa itil Real. Paske si gòl Mbappé yo avan pa t itil Real Madrid pandan Real Madrid te kanmenm gon standa. E gòl Vinicius yo paka itil Real Madrid li menm pandan Real Madrid li menm standa a bese nèt, nivo a bese nèt jiskaske pa gen anyen, sa vle di gòl nèg sa yo, yo itil yo. Pa egzanp Mbappé meyè bitè Lig dè Chanpyon an, Mbappé meyè bitè chanpyona a jiskaprezan, Vinicius se meyè bitè Real Madrid nan dezyèm pati sezon an, men ki itilite? Pa gen anyen de serye paske se yon dezyèm sezon blanch e si sezon an di pat gen koupdimond, Ou tap wè nèg nan sak pa tap top 30 nan balon dò, sak tap uityèm, sak tap nevyèm, sak tap dizyèm. Bon kòm Mbappé an gen relasyon li menm li fè chif li te ka la men bagay balon dò pa tap menm panse pou nèg sa yo. Sa di kifè yo kapab panse pou yo se koup dimond lan. Gen ratrapaj. Gen ratrapaj e koup dimond lan. Kraze chanpyona sa, meyè atak, meyè defans E li pa gen meyè bitè a. 94 gòl, li pran 32 gòl. Yal pa gen meyè bitè a, se Mbappe ki meyè bitè, men apre sa meyè pasè, meyè driblè, jwè ki kreye plis okazyon. Bon Barcelone menm gen jwè ki rate plis gwos okazyon. Sa vle di tèlman Barcelone ap domine Liga a. Real Madrid se te yon desepsyon. Nan Liga 2025-2026 la, desepsyon oregan de anbisyon pou klub sa a. Men, je t'arrête un moment, Kim. Lè w tande nan ki ta Real Madrid, eta dekrepitid Real Madrid ye ane sa a. Real Madrid dezyèm nan chanpyona a wi mesye. A men wi, sa Kim pale de desepsyon wi. Real Madrid son desepsyon. Jan eta Real Madrid ye a, ekip konsa, ekip konsa se minimòm pou ta ye sa senkyèm. minimòm. Si l te nan Premyè Lig la petèt. Konsa fò l te gen advèsè.
Men si l te nan Premyè Lig.
Fò l te jwenn advèsite. Paske lè w, kòm se yon ekip ki abitye genyen, li oblije di bon li pa regle anyen. Men pou jan ekip sa a, blesi, batay, e m ta ka di w chevwochman, enplikasyon. Jan ekip sa a eklate a, oblije gen yon gwo lesiv wi. Fòk gen yon 5, 6 jwè yo ale. Pou pran lòt jwèlèt wi. Mwen menm mwen menm mwen rann nou kont map gade efektivman m te fon bagay bay Kim paske mwen wè ou pale tiktok m te fon bagay bay Kim poum gade nèg on nèg kap analize konpòteman nèg yo avèk Mbappé mesye se de bagay trè grav se de bagay trè grav menm jodia la ou wè ou santi ke genyen ipokrizi wi gen ipokrizi. Anpil ipokrizi. Bon e Mbappé k pou reponn paske li pa kanpe sou anyen depi dè dezyèm pati sezon an rive tou non. Bon mwen menm kay Mbappé a m te vle prann m te vle prann nan men pou m fon pou m mete baga sou sou cette affaire de Mbappé Mbappé ki vè se Fiorentino Perez ke mwen menm ke j'admire beaucoup nan afè management li tout tan map di sa tout tan map di sa ane sa ki echwe ekip la. E pa ane sa m ta fè ti sezon ak Kimberly depi depi 2 zan. Depi 2 zan depi 2024 2025. 2 zan Fiorentino Perez pap dirije Real Madrid. Misye misye ap regle misye ap fè rechinya bon misye fè zen avèk tout bagay misye misye kole nan bagay negre on yon mèyè ekip de tou lè tan wap pran de zòrèy moun nan yon negreya negreya pa gen moun kap okipe w bon pwòp jwè w mezi te zil ki se jwè w di l pa konnen li menm ekip sa te de lwen pi fò pase yo

ki tap domine kounyela se rapò k pou sòti dosye jistis kap bay epi o final nap konnen kiyès ki koupab kiyès ki pa koupab mentnan m pral sèvi avèk bagay Euzyl lan ki di sa oh men pitit ou wi wi ki pou bal èske Euzyl se on jij li ye non li pa on jij men l se pitit reyèl.

pou konfòte w nan pozisyon pa w alòske se konseye lajistis li ye.
Lè pou montre Florentino Perez se yon ti kriye. Ou nan fèm retounen nan menm deba. Non monchè son ti kriye monchè.
E menm jan misye vin la, li vin di ekip sa se vòlè l vòlè pou l chanpyon. Yo vòlè 18 pwen sou li. Ozil pa yon referan. Misye konnen e manti lap bay.
Pafè. Non Ozil se yon referan paske li nan Real men kounye a l pa yon referan pou jistis mèt la. Lòske nèg yo di w wi se vre ke. Yo te bezwen konn gen wen jwenn rapò abit yo. Paske mesye, se te tout vis. Mwen menm mesye, m pran yon taksi, yon taksi an Frans. Mesye, yon mesye, gon, genyen yon mawoken. Mawoken, nèg ma, li te Madrid. Misye di m, mèt la, la m tèlman pale foutbòl ak misye, misye di m, misye mande m èske se tout ayisyen konn pale foutbòl konsa. Misye di m, mèt la, epòk sa a, Lè w di Barcelone a Madrid, tankou nan do kè tout moun kòmsi sa tou, pantalon joli tonbe sou yo. Misye di, misye di se la peryòd la pli difisil wi pou lè pou lè madridis. Antre 2008 e 2012, se la peryòd la pli difisil. Misye di, misye di nou, misye di nou pa viv. Nou pa viv. Tout moun t ap asiste a la fanfan monchè. M pa t byen renmen Zinedine Zidane non, tout moun t ap asiste l.

Li pran 2 li pran 2 avèk Ancelotti 3 a Zidane 5. Ki fè w konprann Real Madrid pa janm fè back to back nan Liga depi 2007 2000 2008. Wi.
Depi 2007 2008 wi Real Madrid e e fè Capello Chus pran Capello pran Capello pran yon Chus pran youn wi. Chus pran youn. Al ekip sa pa janm fè back to back nan Liga a non. Capello pran 6 7 Chus pran 7 8. Pandan ke nou tout te wè ke nèg yo pral domine Liga a la nan je nou la.

Wi laporte abandone li misye pandan raje wap wè nèg yo pa byen a di tout. Gen de bagay nou potko konnen lè Lamine siyen nouvo kontra a li te parèt on evidans ke sa di nan kontra a ke Lamine se li ki pral mèt Barcelone lap di mèt mèt pwojè a premye fwa nou pral wè li se nan debi de sezon an penaliti Raphinha Lamine Rafinha pat vle epi yo pa fè sa pa fè dram li bay Lamine penaliti a men apre sa ou wè ke pwojè Barcelone nan li nan men Lamine sa jis pase konsa men nan Real Madrid gen twòp gen twòp ego gen twòp nèg ki. Bon konn la gen de nèg eske yo merite ego a. Gen ego m ka genyen m gen lejitimite. Gen 2 nèg m panse ki gen lejitimite ego a sa vle di sa w pran karyè yo kòm jwè Vinicius et Mbappé. Mwen vin dire non. Map bal do poukisa. Ou konn sa ki sa pase konsa? Malerezman pou Xabi Alonso, chak fwa ke le Real dwa se rekonstitye, depi lap fèl a pati de monte Barcelone li fè echèk.
Lè w di monte Barcelone eksplike. Sa vle di ke depi Barcelone anfòm. Paske Rummenigge di bagay sa. Ou di bagay sa an 2010 e se konsa pou w gade pou lè w ap gade. Rummenigge di on ne peut pas monter son équipe seulement avec un référent national. Lè misye ap monte ekip li an 2010, misye di jodi an si n ap monte yon ekip fò nou ka kwè ke ekip sa ka jwe kont Barcelone. Nou sòm an 2010. Wap pale de kiyès?
Carl Heinz Rummenigge.
Alright. Donk, lè Real efektivman, jan Thierry Henry di l lan, ke chak fwa Real pa pè ankenn ekip an Ewòp, mesye kòmsi m ta di w bagay sa a se yon bagay klè wi. Real pa pè ankenn ekip an Ewòp, Real pè Barcelone sèlman. Chak fwa Real gen pwoblèm, e wap gade Real n'est pas nul sur sur sur le continent européen. Real n'est pas nul non mesye. Non kounya kòman. De justesse real elimine Bayern wi. Men kòman w jije nul la ou menm. Ebyen real santi ke li peti pa rapò a la fòm Barcelonais. E chak fwa mèt nan yo pral du pwen de vue manajeryal. Chak fwa map jwenn yon ti jan l soufri. Yo pral yo pral rekonstwi ekip la yo di fòk nou gen objektif. Kisa sa ye nan planifikasyon mesye? Planifikasyon se yon bagay ou fikse epi ou pral chache mwayen pou atenn li. Bagay real fikse lè lap kraze li fikse Barcelone. Real pa menm fikse Paris Saint Germain kounye an la. Eske l ka pa fikse Paris Saint Germain? Di kòman fikse Barcelone nan? Li di se a pati de Barcelone pou l refè tèt li. M pa konprann. Sa vle di ke depi l kapab jere Barcelone nan, le reste importe peu. L ap bon pou rès la. Tout panik Real Madrid nan yon kous. Non, non, ekout yon choz. Mwen menm map fè dediksyon, se analiz dediktiv. M pa nan, m pa nan kwizin nan, m pa ka afirmatif. Tout panik Real, lè misye atake konferans de près li a, wè son konferans de près radòt. Bonè se yon moun di w, ki gen oken kontni.
Se yon moun di w li menm Barcelone nan, li menm se e pou li gal prepare li menm. Real. Sou 10 a 15 dènye ane yo. Non monchè, Barcelone pa ka prepare l pou okenn bagay. Barcelone pa gen lajan. Non, m pa nan Barcelone sa monchè. Yes.

Nan envestisman e pou kraze yon chanpyona ki dezyèm an Ewòp. Liga a dezyèm an Ewòp. Baselòn kraze l. Kounye a, al gade pou w wè ekip ki sizyèm nan Premyè Lig la konbe kòb li depanse. Ekip ki sizyèm nan Premyè Lig la konbe kòb ke l depanse. Ewòp jwenn douz, trèz ekip nan Premyè Lig la depanse plis kòb ke Baselòn. Sa vle di Baselòn chanpyon. Non Liga a 3 joune de la fen, 14 pwen sou dezyèm nan ki li menm depanse plis ke 150 milyon ewo pandan li te gen dè jwè ke li te achte li te pran deja. Kote Barcelone pa achte jwè, Barcelone fè jwè vini an prè, pi gwo kòb ke Barcelone depanse se ti nèg la, Yohan Garcia. Epi Barcelone kraze Liga a konsa. Sa di kounye a al gade Barcelone pami tout ekip ki chanpyon yo nan 5 chanpyona majè ewopeyen an, w ap wè ke e li k te panse mwens lajan. Kounye la al gade pou w wè. Bayern ki kraze chanpyona li kraze chanpyona jan l kraze a. Men nan Bayern nou gen Luis Diaz ki vini. Anndan Bayern nou gen rekritman ki fèt nan Bayern plis ke Barcelone. Arsenal fè 9 akizisyon. Paris Saint Germain kanmenm depanse lajan, menm lè se pa gwo transfè men yo depanse lajan kanmenm. Li pran ae santral Ikrenyen an. Ya ya, li pran Zabalnyi an, vle di yo depanse lajan kanmenm. 2 gòlkipè yo tou. Sofanow avèk Chevalier a. Tonton an, yo depanse lajan kanmenm. Avèk Chevalier.
Kounyela, Inter de Milan depanse. Sa di Barcelone se 98 tièm ekip. Malgre sa. Yo pran Sofanow ane pase non. Sofanow gen 2 zan. Li gen 2 zan.
Malgre sa yo kraze chanpyona a. Sa vle di sa se yon gwo akonplisman. Kounya nan ka Real Madrid la.

Sa di jwè ap jwè a jwè, jwè ap bay jwè kout pwen, sa vle di ou wè ka Valverde an, ka Valverde an te pi grav ke sa, misye pa konn ko ka ka retounen la. Genlè s. Menm bagay nèg yo gen enterè met misye jwe tou. Genlè s son bagay, genlè s son bagay ki grav wi. Wi ki grav, bagay lan grav. Donk bagay Real Madrid lan son skandal.